Pami moun ki anlve nan pa gang 400 mawozo yo, selon enfòmasyon nou genyen, genyen 4 ladan yo ki an danje akòz eta sante yo. Pè Evens Joseph, li dyabetik. Li soufran. Wi, li dyabetik.
Pè Michel Brown ki se yon fransè, li trè afebli. Joel Thomas, li menm li dyabetik egalman. E genyen sè Agnès Bordeaux ki gen 80 lane, ki se yon fransèz donk moun sa pa ka pran vrèman soukous sa brimad sa donk n ap mande mesye yo fon jan fon jan pou ke yo kapab libere a ye nan men mesye lanmò wi 400 mawozo gen anpil moun kidnape anpil moun kidnape bandi ak zam kidnape anviwon douzèn moun. Nan espas 2 jou, nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan sèlman, Konferans Ayisyèn Relijyez konfime anlèvman 7 relijye katolik, pami yo 2 sitwayen fransè, dimanch maten nan komin Kwadèboukè, nan moman yo ta pral nan yon seremoni enstalasyon Pè Arnel Joseph, yon nouvo kire nan Galèt Chanbon, nan komin Gantye kay Zokiki. Ravisè yo egzije yon milyon dola ameriken. kòm ranson pou libere otaj yo, se gang 400 Mawozo ki ta lotè anlèvman sa a nan zòn Latranblè, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou. Pami 7 refijye bandi kidnape yo, nou jwenn 5 prèt. 4 ladan yo sòti nan Sosyete Prèt Sen Jak, Pè Evens Joseph, Pè Jean Nicaise Milien, Pè Joël Thomas, Pè Michel Briand, nasyonalite fransèz. epi Pè Hugues Baptiste, prèt achidyosèz dezyèm vil peyi a, Okap-Ayisyen. Toujou nan kidnapin, zanmi oditè, 2 relijyez sa yo se sè Anne Marie Dorcélus ki se tant kolaboratè nou nan Tigwav, korespondan nou, Anel Joseph. Non non se se prèt la se se pè ki ta pral kire a se nan seremoni an ke l ta prale Li ta prale? Humm se pa Anel Joseph Tigwav Ahaa ok Ah wi wi wi wi lò e met twòp Anel Joseph nan peyi sa finalman Se gen sè Agnès Bordo nasyonalite fransèz bon m pa konn sa la Frans si la Frans pral Donk se se de sitwayen fransè ki ki nan ki nan moun yo kidnape a Pami viktim yo gen 3 manm fanmi pè Anel Joseph ki se madam Oxane Dorcélus Manman l? Ah tout fanmi an nan men nèg yo? Ehh gen madmwazèl Lovely Joseph sè pè a epi Wilder Joly ki se parenn pè a Neel Joseph yo ta pral nan seremoni an? Yo tout bagay men donk fòk nou di ke avan nou vini nan detay zanmi oditè ogmantasyon ka kidnaping yo rive nan yon moman kote pouvwa egzekitif lan dekrete nou sonje sa mwa mas la Yo te dekretel mwa eta durjans pou yon mwa nan sèten katye ke yo epengle kòm katye danjre yon fason pou restore otorite leta nan zong gang yo kontwole a. Eske leta egziste pou lap restore otoritel? Kèk jou anvan desizyon sa rive nan bout li, pa gen okenn aksyon zanmi oditè konkrèt ki poze, pa menm yon operasyon lapolis ak dcpj pa mennen pou ta kwape zak bandi yo. Konsta yo montre mezi pou mande sitwayen yo detente vit machin yo a pa anpeche bandi yo kontinye kidnape, okontrè l fasilite yo latach jan yo vle nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan. Epi lòt kidnaping spektakilè n ap tann ou vini la, an n filme la, se gran Sekretarya Dayiti 1824 ki te konfime n anlèvman mèt, gran mèt Yves Benoit Jean Marie ki te gen ak li yon pwòch li ki se doktè André Valbrun Junior nan lannwit 10 pou louvri 11 avril 2021 nan Dèlma 75. Gran Sekretarya a lanse yon apèl solidarite bay tout frè mason pou pèmèt Yves Benoit Jean Marie kapab rantre, misye se frè yon minis minis ki te minis finans minis fanm nan wi. E frèl wi. Mari kamèl jan mari li mari kamèl jan mari li. Se frèl se frèl. Pou misye kapab antre lakay li vivan. Epi pou gen yon bout ki jwenn nan pratik sa a ki afekte fanmi ayisyèn nan. Yves Benoît Jean Marie se yon ansyen manm konsèy elektoral pwovizwa, nou tout sonje, kòm youn nan reprezantan CSPJ, se te nan lane 2021. Direksyon Medikal Wi, wi, 2012, 2012, se te nan lane sa a. Epi, kounye a la a, yon moun k al malad kounye a fèk gade w. Ou a sou al lopital la, gen yon seri de lopital yo pa menm, yo menm mande w sa w pot pou vann. Paske direksyon medikal lopital Bernard Meuze anonse y ap fèmen pòt yo apati de jodi an. Pou ka estèn yo, aprè nouvèl akablan sa a yo jwenn kote bandi kidnape kolaboratè yo ki se doktè André Valbrun Junior samdi 10 avril lan, gen lòt mezi ki pral pran si doktè a pa jwenn liberasyon l, daprè lopital Bernamuz ki di yon fwa ankò sektè medikal la viktim malgre travay y ap ofri popilasyon an, yo pa konnen, yo pa konn klas, yo pa konn koulè, yo pa konn ran Yo resevwa tout moun pou se yo menm y ap rekonpanse yo konsa, an podjagren ou an monè de senj. Sendika anplwaye OFATMA yo anonse tout lopital OFATMA nan peyi a, tande byen wi moun ki malad yo, tout lopital OFATMA nan peyi a tou fèmen. Pè a tou fèmen. Panse talè vòl pral kanpe tou panse afè afè 6 grenn moun andan avyon sa a pa gon konpayi kap kap asipòte bagay sa donk ou fatma di tout ou fatma al gen nan peyi a kap travay depi jodi a yap yo kanpe travay pou egzije liberasyon doktè André Valbrun Junior direktè medikal lopital ou fatma nan site militè a toujou nan kesyon kidnaping avanm baw Guerrier lapolis nan pòdepè fon bèl kout zong Men se liberasyon Gèlin
manman an te vin wè lè moun ap mande kounye a n ap kite yo mande kounye a m pa pran devan okenn moun k ap mande pase lè madanm nan prale la madanm nan priye tout sen k te gen epi l rale yon dènyè grenn sen sen jojo mwen m ap di li ou pa bezwen kote w prale a madanm se yon pèt de tan m ap di madanm nan ou pa bezwen rale jojo nan sa madanm nan te lanse yon apèl a jojo.

M pa di w gon kès popilè k fèmen la, m pa di w sa. Se yon kòb yo prete Kenòl wi pou libere a wi. Kès popilè a tou pa gen anyen ki fonksyone ankò a. Donk, monchè yo rele pou Gèlin, manmi w te byen pale, paske dènyè kout gidon te fè a e te sa nèt. Donk yo rele, yo voye yon 400 mil ale men yo pa di nou konbyen yo mete ameriken, paske m konn nèg sa yo p ap pran bagay san vèt. Yo pran, zòrye bourik la e 400 mil ayisyen. Wi yon ti bon mpa konn ki lòt ankourajman ki bay Gèlin lakay li Gèlin ap tande nou la men nan Pòdepè men menm yon jèn fanm men menm mare kòd sosis la mennaj li la fè moun lakay men gen moun ki san kè gen moun ki san pitye mesye men li la li te ka tye manmanl wi bon madanm sa demwazèl sa sil te ka jwenn anpwazone manmanl li tap anpwazone manmanl paske manman w malad manman w fè si fè sa li koute mennaj la ak dlo nan tèt li li kache lap pran tòlpin li epi li kite moun yo nan tray. Epi moun yo ap chèche kòb pou ete chèche kòb epi lap pran tonpilin avèk mennaj li epi l di yo kidnape l mennaj la ap fè fè fè kouri bri bri bri manzè menm rele moun lakay li vre fè mennaj la pa mare yon mouchwa nan bouch li pa pwòl de kidnapè kap pale moun ap chèche kòb tout kote epi son kòb li te bezwen mennaj la fè epi l te bezwen al pran bouk tou.

OFATMA konsènan enfòmasyon sendika lopital sa bay pou anonse tout lopital yo ap kanpe apati jodi a pou egzije liberasyon doktè a. Doktè Agabus Joseph ou se direktè jeneral OFATMA, nou wè nan yon entèvyou w bay Vanpdèfenfo ou mande liberasyon san kondisyon doktè a men pa rapò a enfòmasyon ki fè konnen lopital la pral kanpe ou vle pote yon presizyon.
Bon e nap salye tout jounalis ki radyo karayib oditè oditris e tout ekip radyo karayib la donk efektivman e sendika pèsonèl ofwa pema gen yon mouvman konsa ke e yo vle mete sou pye maten an sepandan ke yon sèl de kriz ke nou mete onivo de enstitisyon Pou ki jere kominikasyon e evolisyon e sitiyasyon e ke nou mande tout pèsonèl la pou yo gade kalm yo e pou yo yo konprann sitiyasyon an e de dezolasyon, de fristrasyon ke ou genyen lè ke ou gon direktè medikal k ap bay yon bon sèvis nan zòn ki pa fasil tankou Site Militè. Donk, e ke pou se sa k rive li an retou, donk nou mande yo gade kalm yo, e ke gen enstitisyon gen ki la ki gentan pran dosye a an men tankou dcpj e selil anti kidnapin lapolis e k ap rekeyi dè enfòmasyon pou ke yo ta rive a on denouman ere de sitiyasyon an. Donk nou konprann fristrasyon yo, sepandan antanke direktè jeneral n ap mande yo pou ke moun ki sou dyaliz yo, paske si yo pa fè dyaliz, si yo pa twouve seyans de dyaliz yo n ap pèdi yo, yo ka pèdi vi yo. an mwen de 48 èr donk nap mande yo pou yo toujou fonksyone pou ke yo bay sèvis a moun urjan yo pou ke yo mete pou ke yo pa fèmen pòt lopital yo menm si ke yap pote solidarite yo se nou konprann sa solidarite inebranlab yo. a direktè medikal lopital la e a tout lòt moun ke yo kidnape tou. Donk, nou mande yo ke moun ki avize yo e moun ka ijan yo, ki gen plè pa bal, ki gen frakti, tout bagay, tout moun ki gen pwoblèm ke sa ka mete vi l an danje, pou yo pran sa an konsiderasyon pou yo ba l swen nòmalman.